Mwen salye tout moun, mwen salye nou, bonswa e jwaye Noel avèk tout moun, jwaye Noel e 2023, nou swete tout moun e pè, amou, e pasyans, kouraj, fòs. Pou ke nou kontinye lite, malgre lit la pa fasil, batay la pa fasil, nou salye w. Nou salye w Guero, nou salye w, nou salye tout moun. Nou rantre lakay ou jodi 25 desanm 2023, kote ke. Sa fè lontan nou nou fèmen bouch nou, nou deside pa moute rezo sosyo yo pou fè vwa nou pase, sa ke nou dakò, pastè pa m, Abia Bernado. Enben, jodi an nou deside, nou deside e pale pou n di kèlke choz. Paske, m toujou di sa. Pa gen neut, si w pa pou ou kont. Si w pa dakò, fò w moutre w pa dakò. Si w dakò tou, fò w moutre w dakò. Pa gen moun ki neut. Pastè pa m, Bondye beni w. E, sa fè lontan nou, nou pa pale pou de rezon pèsonèl. Yonn nan rezon ke nou pa t pale. sou bagay peyi, nou te rete pa pale sou bagay peyi nan rezo sosyo espesyalman sou sou Facebook lan, se lè ke nou te jwenn atak pa de kòmantè de pwòch ke nou menm nou pa de antre an tak pou tak avèk yo jiske nou te deside e fon. Fon mea culpa ke kote nou te e di nap pran distans avek rezo sosyo a pou sa. An se sans, nou tyen aske gon responsablite, gon ijans pou ke ou menm ou ka ede. Chak moun ka ede d'une façon a yon lòt. Mwen gen dwa pa kapab bay bourad pa m avèk peyi m, ekonomikman palan, m pa ka ba li kòb, ekonomikman palan, m pa ka achte bagay konstwi nan peyi m, ekonomikman palan, gen anpil bagay m pa ka fè. Men, gen lòt bagay ke m ka fè, m ka ede peyi m. Avèk fòs kouraj mwen, m ka ede peyi m. Avèk e kapasite entèlektyèl, mantal, tou sa, mwen ka ede peyi m. Anpil nan nou menm nou pa rann kont de sa, kòman nou ka ede peyi nou, nou ap tann swa swadizan ke fò nou nan yon pòs, fò nou politisyen, fò nou prezidan, fò nou senatè, Fò nou, m pa konnen, fò nou gon on espas n ap okipe kanmenm pou ke nou kapab itil peyi nou. Men, mwen, m ap pwofite okazyon an pou m di sa, Roosevelt André k ap pale, e kèlkeswa moun li ye a, ki sou teritwa kote ou pran nesans lan, kote w ap viv lan, li enpòtan ou gon bagay ou ka fè pou itil peyi ou, pou ede peyi ou. E sesi di, e tout sa n ap fè nan peyi nou, sou teritwa kote nou ye a, kòman gen moun k ap di, mwen menm m pa nan politik. Tout sa n ap fè nan teritwa kote nou ye, kote nou fèt la, li politik. Li politik. M pral pran yon egzanp trè klè. Yon lè w pa ka manje, e manje son nesesite. E ki sa k fè w pa ka manje? Paske pa gon, pa gen mwayen ekonomik, paske pa gen mwayen ekonomik, e dot an plis, bagay yo moute tèt nèg ou pa ka achte. Dèfwa ou gen dwa gen yon ti mwayen nan men w, men li pa ka ba w. Mezanmi ooh se pwoblèm sa m genyen tou sa se yon nan dezyèm pwoblèm mwen genyen ki fè ke m pa kapab fonksyone avèk nou mwen gen espas kote mwen te map viv lan m pa konn sak pase m nan mitan vil lan men e lokal kote m ye a menm kote m te ye a espas la li gen li pa entènèt pa aksesib ladan entènèt pa fonksyone byen sa se yon nan pwoblèm mwen genyen Ki fè ke m dèfwa mwen bay rantman. Pastè pa m Carl Henry Saint Stiller Mon beau frère Entonces y se sa l ye Sa se yonn nan rezon nou wè sinyal la ap mal pati la E sa ke nou t ap di Nou genyen E sa ke nou ka itil nan peyi an kèlkeswa moun ou ye, kèlkeswa kouch sosyal ou fè pati de li menm nan, ou ka ede peyi w, ou ka ede peyi w. Ok? Kidonk pa tann se lè w gen lajan, se lè w ka, se lè w ka premye minis, se lè w ka prezidan, senatè, majistra, ou bezwen, ou konnen ke ou gon devwa kote w ka ede peyi w. Nou t ap di. E tout sa w ap fè nan peyi Dayiti ou nan teritwa kote ou ye an, tout se politik. Gen moun ki ka ap di, bon, yo p ap pale politik, yo p ap antre nan politik. Nou t ap pran egzanp lan pou ou pandan nèt la te koupe an. Ou leve maten, ou pa ka manje. Poukisa ou pa ka manje? Paske mwayen ekonomik ou pa pèmèt ou. Ou kapab gen yon ti grapday monnen nan men ou. Epi tou, li pa pèmèt ou tou pou achte yon bagay pou vann. Ki sa k fè sa? Paske tout bagay yo, pri yo moute. Ok entonces la ou menm ou kisa ou pral di wa di oh gad on avi mesye gad koman on peyi di la tout bagay moute la ou gentan nan politik ou fè politik kidonk machin ou bezwen kob pou pran machin nan ou paka pran machin nan pi machin nan moute kob nan men w lan pa sifi pou peye machin nan la tou ou gen ou fè politik kidonk pa gen nut si ou pa pou ou kont. Ok se Roosevelt André ki antre lakay ou jodi e lundi 25 desanm 2023 ki deside bon nou pap di ofisyèlman nap repran pozisyon nou miko nou men nou vle lanse alèt la ke pou moutre ke nou pap bay vag nou pa mouri nou ka itil avèk jan ke nou konsevwa bagay yo jan ke nou wè bagay yo konsèy nou ka itil Kidonk, se rezon sa a ki fè ke nou ap lanse pou nou wè si nou kapab redemare avèk fason ke nou ka ede pou peyi nou. Jan ke m sot di, mwen kab pa ka ede ekonomikman, mwen kab pa ka ede avèk popilarite, men mwen gen yon bagay. Mwen gen yon bagay ki ka soti nan bouch mwen. M gen yon bagay Bondye ka pèmèt mwen wè ki kapab ede, ede, ede avèk peyi m. Ya. Entonc se si pou kòmanse jodi an, parapò a tout bagay ke nou wè k ap pase Ayiti nan telefòn nou, nou gen pa mal de bagay n ap gade nan telefòn nou de peyi nou. Mwen map poze tèt mwen kesyon eske tout non bon m pap menm poze tèt mwen kesyon sa li se sur se pa tout ayisyen ki gen aksè pou yo kapab gen telefòn yo menm lè yo gen telefòn yo yo kapab kominike men ki gen mwayen pou yo jwenn de mesaj de bagay kap pase kap fèt nan peyi sa kotidyènman palan le jou au jour kidonk se pa tout ayisyen ki ap wè l. Mwen menm sou telefòn mwen an se kòmsi chak jou mwen kapab twouve m Latibonit, chak jou m kapab twouve m Okay, chak jou m kapab twouve m Leyogàn, chak jou m kapab twouve m nan yon nan yon ti kwen diferan sou telefòn mwen an kote m chita a, kote m ye an. Entonces, mwen wè, mwen tande, mwen gade sa k ap pase nan peyi a. Kidonk. Fòm pa ta moun, fòm pa ta gen konsyans, fòm pa ta ayisyen pou ke m pa di gon bagay ke mwen ka itil peyi a, gon bagay mwen ka ede, gon bagay mwen ka kontan, m ta renmen wè fèt, gon bagay tou mwen ka fèt ke m pa renmen l. Fò m leve vwa m. Youn nan bagay ki pi ki fè nou plis enbul e vilnerab ok e an Haiti kòm pèp se le fèt ke nou pè fè tande vwa nou nou pè nou pè fè tande vwa nou lè bagay la boule nou dil boule nou. Humm lèl pa bon pou nou poun dil pa bon pou nou tout peur sa yo yo rann nou ap soufri yo rann nou ap fè bak yo rann nou ap fini an plas kidonk ann kraze peur sa yo ann elimine yo ann disparèt yo pou ke pou nou menm pou nou kontribye pou nou kontribye nou salye w pastè pam pou nou kontribye nan fiti peyi nou an nan peyi nou bezwen an nan sa nou bezwen an nan sa nou vle a kidonk mwen gen 3 kesyon nou pral fè deba sou li. E se yon deba n ap fè, m pa konnen si tout fra tou gen moun ki disponib jodi a, nou konnen li pa gen kouvri, ki ta vle patisipe avèk nou, n ap toujou kapab patisipe, m kab envite ou kapab pran pou n fè deba sa a avèk 3 kesyon sa yo m ap poze la, m vin poze la yo, kote mwen menm tou m pral fè analiz de kesyon sa yo, m pral antre ladan. Premye kesyon, se kisa nou vle pou Ayiti? Kisa nou vle pou Ayiti? Dezyèm kesyon an, Èske nou konn sa nou vle pou Ayiti? Twazyèm kesyon an, Ki tip de peyi nou bezwen, nou vle? Ki tip de peyi nou bezwen, ki tip de peyi nou vle? Kidonk. Nan pou m ta pran pou m ta kòmanse m tap di nan twazyèm kesyon an m poze l se paske jiska prezan map gade Ayiti peyi m nan m pa ka wè ki tip de peyi nou bezwen kisa n bezwen de Ayiti kòman n bezwen Ayiti ok ki tip de peyi nou bezwen paske mwen mwen mwen mwen Mwen perdu la, mwen perdu nan redvandikasyon nan yon bann seri de bagay, franchman mwen mwen egare mwen perdu ok m pa konprann anyen m pa wè m wè nwa m wè nwa m pa wè menm nan sans sa jous nou pa rive e pa ladann nou ye pou nou fè ouvèti sou li menm men se jis se yon nan pwen ki enpòtan pou mwen menm nan tout sa m di la ok kisa nou vle pou ayiti. Ki sa nou vle pou Ayiti? E eske tou nou konnen sa nou vle pou Ayiti? Sa se dezyèm kesyon an. Twazyèm kesyon an, se ki tip de peyi? Ki tip de peyi nou bezwen? Ki tip de peyi nou vle? Nou salye w zanmi pa m Godis. Entonces, Se sa. M ap gade Ayiti jodi an, pou m kòmanse avèk premye kesyon an, ki sa nou vle pou Ayiti? Si n ap pran pou n ta reponn kesyon sa a, pou n ta fè de analiz, pou n ta di pou ki sa nou poze kesyon sa a, se paske nou wè nou toujou mal pati etanke pèp. Le pèp ayisyen nou toujou mal pati Pou kisa nou nou toujou mal pati Nou toujou mal pati de chwa nou De chwa nou nap fè pou moun Pou dirije peyi nou Pou bay mennen nou Pou bay kondwi nou Nou se yon nan pèp ki toujou mal pati. Nan chwa nou fè pou nou chwazi moun ki pou dirije nou, ki pou pran tèt peyi an, sa yo se premye bagay ki kondwi nou a la destriksyon de peyi nou nan de twa zan apre ke nou fin fè de chwa ensi. Kidonk, nan menm nan menm chwa sa ke m ap di an, nan menm mal pati m ap di an, nan chwa yo, depi nan non de pati politik, depi nan non de pati politik, nou mal pati. Nou gen tan fè movè chwa. M prale pou m pran de non pati politik ki pli resan apre divalyeris, apre nanfi, apre se si se la ba. Ki donk apre 88, 90. Apre 90, de 90 a nojou. Nou prale wè kote ke nou mal pati. Depi nan non de pati de politik ke n ap chwazi. E nou genyen premye gran pati politik, gran mouvman popilè ki fèt pou ke le pèp li kapab lib pou l fè chwa li, pou l di kiyès li vle, kiyès li vle pou dirije l, kiyès li vle pou. mennen li se aprè 90 91 nou konnen li ebyen se te e avèk larive de Jean Bertrand Aristide avèk larive de Jean Bertrand Aristide byen ke o kòmansman ki pat ki pat fin nan gon non m pa raple m e premye non an vrèman non e men l pat lavalas li pat lavalas lè Aristide parèt lan men touswit li pat rete anpe tan men pati ke nou pral konnen ki pral kondwi nou swadizan dan la demokrasi se le pati de Jean Bertrand Aristide ki vin yon non ki titre lavalas depi nan non an Nou gentan wè nou mal pati. Paske lemo lavalas pou nou menm Ayisyen nan lang pa nou an lavalas se yon bagay ki pa ki te ki pa bèl nan lang nou nan e pa yon bèl mo li ye lè n ap di l lavalas lavalas depi nou di son lavalas Son bagay ki pase, ki ravaje, ki pote boure, ki debòde. Konprann? Lavalas, le pli souvan nou te konn itilize, si m pa twonpe m, e si m twonpe m tou nou kapab korije m, pa gen pwoblèm, ok, nou pa konn tout bagay, le pli souvan, Nou di, nou itilize lavalas, se lè de rivyè, de gwo rivyè ap fè deriv, e plen, gwo lapli, gwo dlo, gwo bagay pase, eben ap bwote, bwote tout bagay moun ravaje, eben nou di, sa se yon lavalas. Lavalas. Kidonk, mo an, an dotre tèm pou yon pati politik, tout fwa ke nou ta di se yon lavalas, si nou t ap fè dè analiz, nou t ap pran dè prekosyon, ke mwen wè, e nou t ap panse, nou t ap di, kòman fè lavalas? E lavalas la, ki sa lavalas vle di? Lavalas, ki sa lavalas fè pou nou nan lang pa nou an? Ki sa l sinifi pou nou nan mo kreyòl pa nou an? Dèlò nou t ap kòmanse fè ti reflechi. Mwen menm m deside pale avèk nou, m deside pale avèk pèp mwen an, pèp ayisyen, se paske m wè gen anpil moun nan tout emisyon yo, nan tout bagay y ap fè, y ap lage dè koulpa e y ap kilpabilize dè moun ki pa gen anyen pou yo wè avèk peyi nou Ayiti. Peyi nou Ayiti li pa depan de lòt moun ke mwen menm avèk ou. Valè peyi nou, li pa depan de mwen menm avè, li pa depan de lòt moun ke mwen menm avèk ou pou fè valè nou. Valè peyi nou nan bèlte, nan pwòpte e nan kapasite. Nou dwe fè valè peyi nou. Se pa lòt moun, pa gen lòt moun kap fèl pou nou. Lwen de la. Pa gen moun nou kapab retann, nou kapab konte sou li ki kapab vin fè respekte. peyi nou, konstitisyon peyi nou, kèlkeswa sa l ye a, se nou menm ki pou fè l. Kidonk, anpil moun, nou mal pati nan sans lan. Pou n retounen nan premyè pwen an kesyon m nan, ki se, Kisa nou vle pou Ayiti an? Mwen di l, dè dè lekòmansman nan chwazi dè pati politik ki gen dè non, nou toujou mal pati. Nou toujou mal pati ki fè ke nou tonbe nan katchouboumbe. Wi, se sa li ye, se sa li ye Gator. Lavalas depi l pa, se, se, oke m pa twonpe m, se, se depi sa l jwenn li bwote l ale. Sa vle di depi nan mo pati yo, èske nou la? Depi nan mo pati yo nou kapab konprann, nou ta, nou ta poze tèt nou kesyon, kisa, kòman m pral fè yon moun fon pati pou nou rele l lavalas? E Ebyen lavalas la vini vreman nou tout pote boure nan lavalas Lavalas vini Ebyen lavalas pote ale Lavalas ra pote ale Kisa lavalas pote ale pou nou Kisa lavalas fè pou nou Lavalas pote ale Tout dinite Byen ke lap pwome lide karismatik lavalas la tout tan lap pwome dinite Men lò pran de bagay pwodiksyon nasyonal ou defèt yo ou dakò yo defèt yo pa egziste ankò lavalas melanje ak preval Ou tout se menm lavalas yo, Preval se lavalas. Ebyen, lè w pran ba de bagay pwodiksyon nasyonal, de bagay ki te konn ap fèt nan peyi nou, e Aseri Dayiti, e Minotri, lè w ap pran konpayi Teleko, on bann bagay, m pa di ke nou pa ka dakò a lòt peyi konkirans, gen konkirans nan mache a, lòt peyi vin envesti, men bagay nasyonal yo, yo ta sipoze rete kòm de patrimwàn kòm de patrimwàn. Kidonk, lè w gade pou wè, Lavalas sou Lavalas, li defèt tout bagay sa yo. Le pire, Lavalas vini, fòs ki kapab ede nou kòm peyi pou moun pa vin ranse avèk nou, pou moun pa pyetine nou, pa mache sou nou, ki sa l fè? Lavalas, li kraze fòs Lame Dayiti, byenke, malgre tout pwoblèm li te ka genyen, men m pa kwè solisyon an se te kraze. lame dayiti pou kite nou san defans san anyen jodi an men repons lan men sa liye ki fè dominiken ap betize avèk nou nenpòt lèl vle janl vle lèl vle kotel vle li fè sal vle kidonk la nou kapab remake etanke pèp nou toujou mal pati. Nan chwa nou, nan chwa n ap fè yo. Epitou, lè n pran nan non an, ann pran tou nan tip de moun yo. Kounye a, nou pral chwazi nan pati. Non sèlman nou fè, nou mal pati nan pati, nan non pati politik yo, dèfwa nou mal pati tou nan lide ke nou pral eliji Nou pral bay kredibilite pou wi e pou kapab e dirije peyi a. Lide a ki sa l ye? An n pran nan menm de 90 a no jou an toujou, an n pran apre e peryòd Divalye, Nanfi, Maniga bay 88 yo bay pou rive 90, ebyen rive sou mouvman lademokrasi ke Lavalas e ki se e pwomne an, ebyen. Nou gen nan eleksyon ki te fèt 90, 91, bagay sa yo, nou te gen 2 moun an fas Aristide, Jean Bertrand Aristide. Ki sa l ye? Jean Bertrand Aristide etè le prèt katolik, etè le pè de la relijyon, ok, ki te konn ap fè ansenye la pawòl de Dye. Dan politikman palan, ou ankò administrativman palan, le pè Jean Bertrand Aristide,

Sesi di ki te a lepòk nan eleksyon anfas Jean Bertrand Aristide. Men mo ki pral tiye nou an, le pèp ayisyen e mo sa kap mennen nou anba tè ki tiye nou nèt se bèl pawòl. Nou son pèp, nou manke sou lekòl nou, sou nivo nou men renmen tande bèl pawòl. Ou kapab konprann yon pèp, yon lang ap pale l pa konprann, e lè w pale, lè w pale, lè w pale si w pa pale de lang sa, li gade w pou moun sòt, li gade w pou moun ki pa konn li, li gade w pou enbesil. E, nou kapab konprann yon pèp ki pa pale franse, lè w, lè w, yon endividi, osinon, an n pran, an n pran nan bay, bay banal, Ti moun nan lekòl li pa konprann fransè, ti jèn jan kounye a li pral li bezwen rive sou ti pitit sa, sou ti demwazèl sa, ki sa l fè? Se etidye pa kè, ti powèm, ti bagay, epi pou l vin lage nan kòlèt jèn demwazèl sa pou l fè pale fransè. E menm menm li menm pa konprann youn nan sa lap di yo alevwa pou ke moun ki pral tande lan ta konprann yaa m'en mwen moun kap moute kidonk nou pa nou pa konprann nou pa konprann fransè men pou yon moun bon pou nou.

Ou tande sam di w lan otomatik se klanèt li pa konprann fransè se youn nan bagay enben kisa nou toujou prè poun tande bèl pawòl ki pou fè nou dòmi en nou pa konprann nou pa tande kidonk youn nan bagay kap kondwi nou youn nan bagay kap kondwi nou nan destriksyon peyi dayiti se le fèt ke nou toujou prè poun tande bèl pawòl poun pran bèl pawòl poun tande pawòl nou pa kwè nan aksyon Ok nou pa kwè nan bagay sa yo ki donk le pèp e le Jean Bertrand Aristide 90 91 vini an fas de Marc Bazin Marc Bazin a cette époque j'etait petit entonces me m te toujou tande de pale de Marc Bazin on homme sèvo nèg fò enben le pèp ayisyen non sèlman yo mal pati yo fè chwa de yon pati politik ki gon move non pa rapò a lang nou pale, ki se lavalas, lavalas se yon mo ki sonnen mal nan bouch nou, depi lavalas pase, se pote, l pote ale tout sa w te genyen, li pote ale tout jaden, li pote ale tout bagay nèt, li pote ale. Kidonk, nou fè non, nou fè, nou mal pati nan chwa non an, e nan chwa lide a tou. Aristide ki se legliz moun ki te konn kanpe devanl sèlman tout sal di pou moun di a amen amen nèg la pat janm dirije pou bgad leta yon jou pat janm konn sa yo rele dirije rantre kòb fè kòb pou yap peyel paske prèt katolik li ye se se se le pap se se. ki kòman yo rele li bay la, ki te konn ap peye nèg la, tout rad li bezwen, tout bagay li bezwen, se sa l te. Kidonk, premye djòb o administrasyon nou pral bay Jan Bètran Aristid, se dirije tèt peyi a. Pi gwo nivo a. Kidonk, ki vin ba nou a destriksyon tout enstitisyon nou yo, tout bagay nasyonal nou yo. Kidonk, la a, nou konprann, nou pa janm konsyan ke nou fè erè nan sans sa. Nou pa janm konprann ke pou n, li ta bon pou n reflechi lè n ap panse avèk peyi nou. Nou pati. Lè n pran Lavalas, nou di te mèt Preval te vini ankò sou plizyè fòm, sou de fòm, espwa, se si, se le, Lavalas, paske tout moun sa yo Lavalas. Entonces, nou tonbe ankò dezyèm non. Dezyèm non. Tèt kale. Pati politik tèt kale. Kale tèt. Tèt kale, lè yon di yon moun kale tèt, kale tèt, l ap kale tèt ou, tout moun konn sa yo rele li. Se yonn nan bagay ki rive nan pi wo nivo nan sosyete an, kale tèt, li atake pati ki pi sansib nan peyi nou, mo sa, kale tèt, li atake prensipalman lafanmi. Kale tèt, li atake prensipalman lafami. Depi w di yon moun kale tèt, sa vle di, imajine w ke ou gen madanm, pitit, osinon ou gen yon fi ou anvi fè yon fon de fwa, yon fwaye, yon fami avèk li, men ki pran swadizan ke li renmen w, li bezwen avè w tou, manti, kap pwofite de ou, kap kale tèt ou, kap fè w depanse men pa gen okenn lanmou, pa gen okenn nesesite, bezwen de ou menm vrèman. Kidonk, nou tonbe nan pati tèt kale ayisyen, kale tèt ayisyen, pati kale tèt ayisyen. Kisa pati kale tèt ayisyen vini l fè? Pati tèt kale ayisyen, kisa l vini l fè? Li vini, li kale tèt tout moun kèlkeswa nan kouch ou ye a, li kale, li kale tèt, li kale li kale kès leta li kale ooh lala e sa se pati an pati politik nan chwa pati politik lan e kounya li dyè chif nou pral bay nan peyi an toujou kounya parapò avèk dèt sèvo dè moun Politik, ebyen kisa l fè? De moun ki konn administre leta, kiyès nou vin fè chwa a kounye a nan pati tèt kale, kale tèt ayisyen an paske se sa l ye, se yon moun konsa nou pa t ka fè chwa lòt moun, nan si nou te chwazi premyèman tèt kale, kale tèt ayisyen, ebyen nou fè chwa de Joseph Michel Martelly ki se yon nèg ki gen bon biznis tèt li madanm li manadjèl bagay tout bagay yo e bagay pèsonèl a yo menm tout biznis yo tout bagay yo se bagay pèsonèl fondasyon non yo pèsonèl jere bagay pèsonèl men ou pat janm ap jere bagay piblik pou jere pou konprann moun pou ede moun kidonk ou kapab konprann sa nou pran nan tèt kale kale tèt nou pran nan kale tèt nou pran nan kale tèt. Kidonk, jiskesi nou pa, zye nou pa ouvri toujou pou n wè nou son pèp ki babar, ki nou son pèp ki ki dous fasil nan bèl pawòl. E m pa rantre nan pwomès kanpay, nan bèl pawòl ke Aristide ta fè osinon menm Mateli ta fè, ta di nou pa rapò avèk advèsè yo te genyen. Men nou son pèp. Nou toujou renmen moun di nou sa ke nou ye, sa ke nou ladann nan, men ki pa gen yon plan pou vrèman pou retire nou nan sa nou li wè nou, li konnen nou ye a, pou retire nou ladann. Nou son pèp konsa. Depi moun moun nan konnen ke ou pa ka peye kay. Map pran egzanp trè klè sou sou tan sa. Gen anpil moun ki pral legliz Ayiti, nou gen plis ke 50 Nou nan 54 pousan potestan Ayiti. Entonse, gen nan anpil legliz, anpil swadizan predikatè ou pastè, pou yo gen yon kout amèn, fò yo touche pri sansib, yo konnen ki pase le jou o jou kotidyènman palan nan sosyete an, nan kominote an, ke yo konnen pa p pa gen moun konsa la a, pa p pa gen de bagay konsa la a, moun ki pa ka peye kay. Oh, yon moun ki vin lakay li pa ka peye, li pral peye kay. Amen! Yon moun ki vin la, li gon maladi, li gon san ka koule. Mezanmi, nou son peyi, yon peyi, plen moun ki pa gen sante, plen moun ki pa ka suiv lopital. Nan legliz e sèl fòs yo konnen ke si yo vini san lajan yo pa ka depanse pou yo fè operasyon yap jwenn sa vle di ke tout kouch de moun sa yo ki vin priye Bondye ki vin chèche sekou ebyen ou jwenn de nèg yo konnen yo pa genyen ki lespri yo yo fè w santi se lespri kap pale se sentespri kap pale pou yo di pawòl sa yo e nou menm nou pran nou bwè lwil nou dakò l se menm jan. Lòm politik lan vini, li di nou sa n anvi tande, nou pran l. Sa nou anvi tande, nou pran l. Jodi an, mwen poze tèt mwen kesyon sa a, dezyèm kesyon an. Hein? Eske nou konn sa nou vle pou Ayiti? Eske nou konn sa nou vle pou Ayiti? M mande n kisa nou vle, m mande n eske n konn sa nou vle? Si nou konn sa nou vle, m ap poze tèt mwen kesyon sa, poukisa nou konn sa nou vle pou Ayiti? Epi tou, Nou dakò pou nou gon peyi ki ap dirije pa nenpòt moun, nenpòt endividi. Il sifi ke li di jodi an li vle dirije nou, li ba nou pawòl, li fè n dòmi, li di ke li prè pou l antre nan san pou nou, pou l fè sesi sela ba pou nou. Ebyen tout sal fè kounya nou avèg de li nou pa wè n pa tande map pran temwanyaj sa m kwè si mwen sa ta tande m pap site non moun li ka ap konnen l sou menm Mateli sa paske mwen m te mèt nan dòmi m te toujou di l afè ki bay Mateli an te mèt nan dòmi m pa tap janm pran Mateli al mete l sou Miranda ni tap sa se sur. Gon, m rive nan inivèsite, gon yon disip yon kamarad de klas ki ap fè diskisyon sou bagay Mateli, tèlman l kwè nan Mateli. Misye di mwen, tout sa m ap di la, li rans, dat moun sa yo la. Le tip Mateli, Li te mèt te aa osinon salami nou asyèt bal manje lap manje l. Ou kapab konprann yon nèg paran l paran l fè fè fè anpil sakrifis pou l fè edikasyon klasik li jiskaske l ka rive nan inivèsite. pou l fin chita, pou l konprann, pou l aprann tande, pou l kapab rezone, pou l fè peyi. Li te tonbe fè gwo diskisyon avè m, swadizan nèg fò, swadizan nèg k ap reflechi, ki pale fransè, ki kapab panse. M ba w garanti, anvan ennan, menm kondisip sa a, li te rann kont ke li te nan erè. Mwen ap konprann sa? Li te nan erè. Kidonk, li te santi li te mal pati. Kidonk, nou menm tou, nou pa ka dakò lefètke pou bèl diskou, bèl pawòl nan moun, epitou pou m pa ka di ou Ou nan erè si w fon aksyon, si w fon bagay ki pa bon, si w ap fon bagay ki ò la lwa. Mwen menm m toujou di sa pèsonèlman palan. Le jou m gon zanmi, m wè tout sa m fè, m pa li bon devan zye l. Li pa janm gon reprimand, reprimandasyon. Li pa janm gon konsèy, gon bagay pou l pote, pou l di m, pou l ede mwen. M konsidere swa moun sa pa ka zanmi m osinon swa moun sa li pa li pa zanmi m vre, se yon ipokrit li ye. Paske m pa m pa Dye, tout sa m fè pa ka pafè. M pa konesans. Tout sa m fè pa ka bon. M pa ka konn tout bagay. Kidonk, si m gon zanmi, li kapab apiye m, e mwen menm pou m apiye l tou nan tout sans. Si m wè w ap pral tonbe nan tou, fò m di w ke sa s on tou li ye, evite pou w pa tonbe ladan l. Men si m pa ka di w sa, konnen m pa zanmi w. Sim paka diw sa mwen pa zanmiw. Kidonk nou son pèp konsa nou pa konnen kisa nou vle pou nal. Jodi an nou di nou vle sa pou ayiti demen nou di sa pa bon pou ayiti aprè demen Nou di sa ki pat bon an sil te la li tap pi bon Kèt eske nou ka konprann sa map di an eske nou ka eseye defini sa map di an paske mwen son pèp konsa mwen wè nou ye nou rann kont ke m pral pran egzanp ke bon nou te ak moun Iran e Jovenel swadizan ke sou gouvènman l lan ki federe ki federe e gang, asosyasyon gang Jenèv, tout moun konnen l, li pa yon sekrè pou pèsòn, ki ba yo lib e aksè, konprann, yo kapab gen yon estati legal, ebyen, de nèg a zam, ou kapab konprann ki gen estati legal de asosyasyon, regwoupman, e pou yo gen. Waww m paka konprann bagay sa m paka pale li dlo pou soti nan bouch mwen e ki rann peyi a nan kawo envivab nou k tout moun te dakò ke peyi a pa tap dirije jodi an le fèt ke nou gen yon prezidan wòl prezidan tout moun ki tout peyi nan tout peyi o mond lè l vote yon prezidan se pou l fè sou peyi an pou l konstwi lopital, wout, fon seri de bagay. Se pa yon se pa yon favè yon prezidan fè w si l fè yon wout, si l fè yon lopital, si l fè yon bagay. Men son devwa. Men konya, eske Ayiti nan sitiyasyon l rive a, se paske ki pat gen, pat janm gen, pat janm gen yon seri de bagay, pa gen wout, pa gen lopital, pa gen sesi, byen ke nou konnen, nou kapab di manke, nou gen anpil bagay nou manke, men se pa absans yo k pa genyen, men nou toujou nan yon bann kouri desann, nou toujou Nan yon bann mizè, nan yon bann peripesi, nan yon bann gè, nan yon bann moun k ap mouri. Ki sa k fè sa? Paske nou toujou gen movèz gouvènans. Nou pa janm gen lidè ki kapab fè bòn gouvènans nan peyi an. Kidonk, si ke yon nèg nou tout te konsyan li pa t ap fè yon bòn gouvènans, li pa t ap dirije peyi a, peyi a pa t ap dirije, jodi an li pa la ankò osinon l mouri bay, Kounye a pou pèt, pou wè menm nou menm sa a, kanpe jodi an k ap di, entèl te bon, si entèl te la, men sa k t ap fèt, men sa k t ap fèt. La m ap mande kounye a, èske nou konn sa nou vle? E menm nou menm sa a ki te kouri dèyè l, ki t ap rele aba, aba, aba. Nan tout peyi omond, lè yon nèg fin eli pou senkan, ou te mèt tande kèlkeswa divèjans opozisyon genyen avè li, pèp la genyen, ebyen l ap rete fè 5 an l lan la. Nou ka pran yon egzanp trè klè, Lafrans la aktyèlman n ap gade a, dèfwa m ap gade pèp ayisyen yo soti y al fè manifestasyon, yo boule lari, ou wè dè enbesil, swadizan entèlektyèl, swadizan dyaspora ki rete lòtbò, o se yon pèp ki pa sivilize, o se yon fo peyi. Dènyèman la a, Lafrans gen dè mouvman ki pase la a, gen jile jòn, gen ankò tou resamman la a, dè mouvman k ap fèt Nan nwit, inè di maten, dezè di maten, pwotestasyon, boule, kraze. Yo pa janm di Lafrans pa sivilize, yo pa janm di Lafrans e Fransè yo se animal, se sovaj. Yo pa janm di sa. Men yo di wi, se son dè sitwayen ki son antren de fè dè revandikasyon, sè nòmal, ils ont besoin sa. Se sa. Men kon pèp ayisyen an fè l, s on pèp sovaj, s on pèp bagay. Kidonk, menm nou menm nan ki ap di ba aba a, nou pa vle, e demen n ap di entèl te pi bon, entèl te la, entèl gad sa yo fè, pito yo te kite entèl. Enben, fò n aprann konnen ke lè nou eli yon moun, nou pou senkan, pou yon nonb de tan, nou dwe kite li dirije, tèmine manda li an. Ok, nou ka toujou revandike. Men, se pa o pwen ke pou n fè rive nan moman pou n bay koudeta, pou nou tiye, pou n fè yon seri de bagay. Non. Men, nou kab revandike pou n fè gouvènman travay pi vit, si l t ap travay pi lan, si gen de bagay li te bliye, pou l sonje yo. Kidonk, men, manda l la fò l fini. Aprè kounya si w gen sanksyon ou pral bay rejim sa, pati politik sa ou prezidan sa, ou pral ba li laprè manda l la paske l pral genyen pou l retounen ankò osnon pati sa pral genyen pou l voye moun ankò. La ou pral kapab pou ba l sanksyon li merite pou sa l te fè pandan l te sou pouvwa. E si w te twouve ke l te bon tou la, ou kapab revote l ankò, ba l pouvwa. Sa fèt nan anpil lòt peyi. Men kounye a, nou pa konn sa nou vle. M pral pran de yon lòt egzanp ankò. Resamman palan la, m ap mande èske nou konn sa nou vle pou Ayiti? Nou gen Guy Philippe k ap fè aktyalite. Guy Philippe ki 2004 nou te di Tout moun te dakò ke Ayiti ta pral tonbe nan sa, ki te kòmanse avèk Jean-Bertrand Aristide avèk dè chimè ki ta pral gen dè dwa non limite pou yo fè sa yo vle e o pwen pou mete kawotchou nan kou moun yo pou yo fè sa yo vle. Ebyen tout moun te pral konsyantize yo, sosyete sivil lan, tout moun ta pral di mòd dirijan sa pa bon. Pou yo fini ak sistèm de di gouvènans Aristide, Jean Bertrand Aristide. Bon, swa dizan di ke nou te gen de etidyan, pami yo Claude Joseph te ladan, e ki tap revandike an menm tan grenn nan bouda GNB, GNBis, grenn nan bouda. Epi tou, de lotre kote, nou te gen gran pati e boujwazi avèk 184 lè zapèd anri bekè tout sa yo de lòtre kote ankò nou te gen dè medya kowonpi paske map sonje nou manifestasyon gen yon mèd yon mèd yon repotè ki di woy woy men yon tire sou pèp la yon tire sou foul la yon tire sou foul la yon tire a otè dòm sou foul la Lòt jounalis ki ap fè retransmisyon an di, Ki sa k pase? Konbyen moun ki tonbe? Konbyen moun ki mouri? Pa gen moun ki mouri. Yo tire a otè dòm sou yon foul manifestasyon ki gen dè milye e dè milye de moun. Pa gen moun mouri, men yo tire a otè dòm. Nou ka konprann? E donk, e de lotre kote ankò, nou te gen yon fon de rezistans ou ankò revolisyonè ki te gen alatèt e le jeneral E Guy Philippe avèk dè bandi notwa, Chanblen, Joseph Chanblen, tan dot ankò, Ti Wil, tout moun sa yo ki ta pral di yo ap fè revolisyon, èske yo te di yo ap fè revolisyon kont sistèm? Nou konnen 184 te pou nouvo kontra sosyal avèk GNBis. Men, Fon Rezistans, yo te gen e kont randi a Aristid. Yo te gen misyon a Aristid. Yo dechouke Aristid. Choz di, choz fèt. 2004, Guy Philippe antre pa Sendomeng avèk pil zam, pil nèg. Mande w kiyès ki te finanse l, kote l jwenn kòb? Dja, bon, tout moun te bezwen debarase yo de Jean-Bertrand Aristide. Ti Filip antre, kòmanse detwi moun nan Kap, nan Okap, nan Nò, dan le Nò, detwi, boule komisaryè, fè anpil bagay, jiskaske l rive, bon, pou l rive nan kapital la, l pa t gen tan rive, enben, blan vini, blan pran Aristid. Lè blan fin pran Aristid, e Gi Filip ki te vini pou l fè revolisyon, pou l te bagay la, ki sa l fè? Chèche Gi Filip. Ou pa tande Guy Philippe. Guy Philippe chita al nan peyi Pestel. L al nan peyi Pestel. Kounye a la menm, l al chita, l al dodomeya. Apre sa ou vin tande, bon, gen Ameriken ap chache l pou dwòg. Yo fè plizyè baraj dèyè lakay li a elikoptè. Chak fwa ou tande yon nouvèl konsa, yo pa jwenn li, li disparèt, l ale, yo pa jwenn li. Kidonk, apre ou vin jwenn li poze kandida nan prezidans, pou la prezidans, men tout otan an yon kòp. Men, yon bon revolisyonè, nan pran an Afrik, Boukina Faso, aktyèlman la, yon seri de lòt ankò. Nèg sa yo ki vin pran pouvwa, ki pa dakò a mòd de gouvènans ki te genyen an, ki sa l fè? Eske li ta dwe la pran pouvwa sa pou l lage l bay? Mwen menm se sa k fè m pa p janm kanpe dèyè jan de nèg sa yo pou m ap di yo ka fon bagay pou nou, yo ka fon bagay pou peyi an. Le moman te pwopis pou Guy Philippe, si l te yon revolisyonè, si l te vin fè yon batay serye, se pa t yon djòb mèsenè li te vin fè, yon misyon li te vin ranpli pou patwon l. 2004, apre le depa de Jean Bertrand Aristide, bon, apre le kidnapin de Jean Bertrand Aristide, Nou sot pale, nou sot di kiyès Jean-Bertrand Aristide ye, kòman li te fè tonbe nan Jean-Bertrand Aristide. Se ou menm ki te lage m ladan l, ki te ban nou l. Pa mal pati nou. Kidonk, lè n rive, yo fin voye Jean-Bertrand Aristide ale kounye a, kisa yo fè? Ou pa wè nèg sa yo, ou pa wè Fon Rezistans, ou pa wè anyen. Kounye a, kiyès yo pral bay pouvwa? Yon pèsòn ki soti di nil pa, Nou pat janm tande pale de li, yo pral voyel, se pa premye fwa nap gen Ariel Henry. Sof ke a la diferans, nou te gen yon pouvwa bisefal, bisepal. Ok? Yon pouvwa ki te gen swadizan di yon prezidan de la kou de kasasyon ki se te Bonifas, Bonifas, entonses yo te vin ba nou, ki te Bonifas ki te yon prezidan de figure popetwal, pou yo pa t anpeche n tonbe nan sa n te ye jodi an, ki se yon premye minis ki prezidan alafwa an menm tan li premye minis e wa, bon nou kapab di jodi an ki se wa Ariel, ebyen yo ba nou Jera Latòti ki soti nou pa konn kote l soti ki pou vin dirije Ayiti. Jera Latòti vini premye bagay se gouvènman Jera Latòti bagay Yo vòlè nèg mawon stati nèg mawon an ki te fèt avèk bagay ki te trè presye pou nou menm kòm moniman, kòm patrimwàn, yo chanje l sou nou nan figi nou. Y ale avè l. Epi tou, Jera Latòti nou konn tout istwa. Nou konn tout swit yo. Kot Guy Philippe te ye kote batay ou pa janm tande Guy Philippe Guy Philippe swadizan di revolisyonè o pwen ke li vin re poze kandidatil nan sena pou lal sena pou lal nan sena se kòm senatè ebyen Blan vin pran l pandan l fin eli. Li pral envesti palman an. Blan vin pran l. Lè blan vin pran l, konnya a, nèg sa a ke n ap vin vann la a, kòm swadizan, k ap vin vann tèt li, swadizan libè, li, li, li, li, liberatè, revolisyonè lan, On nèg ki pa gen kran pou l kanpe devan blan an pou l di non m pap fè lavi ou lanmò l ap di lan lanmò pito m pito m pito m te ganye lavi kounye a ou te ganye lavi pou tèt ou kounye a ou pral ou pap pè pèdi l pou on pèp ki ki mele sa ki sa n ap ban m la kounye a ki sa n ap ban m la kounye a Misye rive blan pranl li al avèl, swadizan di yo akizel, lèl rive yo akizel, misye vini l jije koupab parapò a prèv blan moutrel, li di avoka dil ke si fòl dakò sesi sela ba blan moutre w prèv ke bagay ou pa fè kounya ou pa jije ou admèt ou dakò wi mwen jije koupab m fè yo wi m fè yo e menm moun sa jodi an kounya ki gen dosye yo lakay blan kounye ou pral konnen ou pral kanpe pou pran peyi sa ou pral pa pran kanpe pou pran peyi sa kòman ou pral fè kanpe devan blan ak ki figi ak ki nen bon si on ak ki figi si ou pat gen si ou pat gen kan pou te di mwen pa konn sa w